Hi guys it's Lady ki toune anko avek yon lot video pou ou so video jodi a se yon ti pale yon ti zen m vin fè ok so m pa yon moun ki tro renmen zen but si nou ap gade m depi o komans lan m son moun Mwen renmen Eliant anpil nan video m lè yo poze m ki youtuber mwen renmen m toujou di Eliant and m te fè yon video e video Eliant lan ki te fè m te kòmanse avèk chèn nan avèk plis abòne so map di nou mèsi paske nou gentan 2000 1900 konbyen abòne nou prèske 2000 mèsi anpil avèk nou tout ki abòne ki like ki kòmante so sa fè m plezi anpil m swete nap toujou kontinye like kòmante. and voye zanmi nou abone pou Channel la grandi so m pa vle pale trop de mwen pou nou pa bouke ya m kwè ke pi fò nan nou si nou klike sou video sa e paske nou konnen kisa kap pase sou rezo sosyo a antre ant Eliante avek Rose Demezier so medam yo genlè te gen kèk ti konfrontas e konfrontasyon yo genlè pat dwe mete sa sou. Rezo sosyo yo bon tete tou oun follow lòt hier Eliante deside mete zen an deyò li tire yon pwen sou statut l and Rose pat twò pat twò pale nan istwa but Eliante te pale Fania te fon live li te pale Darla te pale and Vava te pale avè yo so m pral afiche kèk ti screenshot swa la oubyen la youn ladan yo so yeah. Eliante di konsa, M ap kite l enjoy ti moman li an, malgre li pa t vle m enjoy ti moman pa m nan. Li wè tout moun se Eliante lè plak la, li oblije lage news pa l pou l te ka desann ti moman pa m nan. Si nou ap swiv byen, n ap wè li kopye tout sa m fè pou l parèt pou pi bon. Ouvri je nou paske je m ouvri pou Pian. Paske sa e pa premye pòs li te fè a. M li l avan paske e li ki sètifye ke se avèk pwoz l ap pale. Lè l di sa, sa w wè l di nan bagay sa se pou l montre w ke le fèt ke Rose te kouri di ke li ansent pandan ke li menm e apèn li te jwenn plak li an e pou moun te ka enterese avèk nouvèl ke li ansent lan olye yo enterese avèk nouvèl ke li jwenn plak la paske anpil moun t ap pale de lè Elliot jwenn plak la anpil moun t ap pale e t ap kòmante e t ap di Elliot jwenn plak Kira tap kòmante, tout lòt youtubè ki lye avèk Eliante yo te ap kòmante sof li menm ki pat kòmante e sak vin fè bagay la anraje bon zanmi yo ki rele Vava Vava pòs sou Instagram li di konsa poukisa wap di ke entèl pa bon ke entèl pa bon E poutan, ou menm ou te zanmi l, ou te sesi, ou te sela, m pa bezwen rantre pi fon paske e pa li ki ki nan mitan dosye a. But Eliante te reponn li. Eliante di konsa, On moun ki gen plak deja, ki pran plak YouTube deja pa lan de Rose Emeze paske l gen yon lòt chèn. Li di konsa, si on moun pran plak YouTube deja e ke ou zanmi avè l, li wè w tout tan w ap rakonte l, w ap di l ou gen pwoblèm Ou poko ka jwenn pla pit ou bwa li pa anmdyo kòman pou fè eske moun sa se zanmi w li ye tout bon sa te vin fè moun yo konprann ke vrèman se avèk Rose li tap pale Rose Demezier paske o kòmansman tout moun te panse se avèk Darla li te gen pwoblèm Darla e lè aprè sa Darla te vin lage yon tankou la li lage yon pòs epi li esplike yon bagay yo li di yo rayi yo pou afè pwason e lyent lan Maw si nou swiv Eliante byen nou nou ap konnen yon video ki gen rapò avèk pwason yo di mwen sa e poutèt pwason Eliante bagay men anpil moun di e paske li egri li bagay men sak pral fè ke moun yo konnen se li menm ki vin trèt la paske tout moun te panse li te dedan la yo tap pale e paske Eliante fè yon pòs kote li di konsa oo li kopyatè ok byen li di kopyatè sòf ke tout pòs yo map afiche yo la pou nou Bay la te ok te ale pi lwen ok m pral afiche la pou nou kot e screenshot Keyla ki mete sou instagram li on screen ke li dezabòne avèk koze bidon sa si nou renmen Eliante vre si nou se team Eliante pou nou dezabòne so m pa twò renmen taktik sa taktik dezabòne a paske si ou abòne avèk Rose se paske ou te renmen l e paske yo gen pwoblèm pa gen anyen k di yo pap k byen ankò epi ou menm pou al kouri dezabòne paske chak gen pati ki bon lakay yo, menm jan yo gen pati ki move lakay yo. Aprè sa, te gen Fania ki te pòs, li di Eliante pa fè pyès videyo pou vin eksplike sa k pase, Ayisyen toujou bezwen yon pon. Ebyen yo te chwazi w kòm pon, ok bay vag w ap toujou rive, sige sige Eliante. Ayiti. Bidon sa yo pa bezwen m ankò paske yo jwenn yon lòt fason pou yo fè ek sou youtube sil bon pou yo ya wè sa vle di Elen vle moutre okòmansman li te avèk Rose li te edel li te fè tout jan l te kapab tankou la youn apiye lòt paske yo tou 2 se youtubè yo te ye e yo te prè epoutan se kounya Rose ap trèt yo epi sak pral vin sètifye ke se a Rose li gen pwoblèm lèw lè ale sou Instagram Rose ou wè Rose pa abòne avèk Eliant Lè y ale sou instagram Eliante yo wè ke Eliante pa abòne avèk kouz sa vin sètifye bagay yo and on lòt bagay ankò Rose pat janm felisite Eliante pou plak la lè Eliante te jwenn plak la tout youtubè tap di yo sa oh felisitasyon bagay yo tap mete sou story yo and Kira te kòmante anba foto Bayo Darla tout sa. Bref, tout te felisite l sof Rosie pat felisite l pandan ke yo tout te zanmi ok epi la li di konsa Eliante sa Eliot kap rakonte vye bagay la fèm mal li di mwen te panse ou te zanmi m e you tout panse menm bagay la e you e lòt youtoubè yo panse menm bagay la tou so fòk moun yo konnen sa w di a. Eske manti guys. Sa vle di l vle moutre ke li li pat vle mete vi prive l sou rezo sosyo but kòm li mete l nan obligasyon li oblije di l paske li te panse ke yo zanmi e poutan Rose mete on pòs kote lap di nou sa l pat janm zanmi Eliante epi l di jan nou te ye a pa gen anyen ki pou di m nou pat zanmi menm sa fout fè m mal anpil paske ke nou te konn nan telefòn tout tan mwen te konn kot fanmi w te konn ba w kote fanmi pa m tou Aedyelyon di nan bay la, lè l di sa fout fè m mal anpil la, sa vle di li menm li te konsidere Rose kòm zanmi. Rosie menm pa t konsidere l kòm zanmi daprè sa Rose di an nan pòs li a. Ae di sa fè l mal paske pou lè l te wè l te alèz avè l, yo te konn fè prank, tout bagay sa yo. Ok. Enh sa li menm se te se te Darla ki te mete l li di yon sa. Entèl ki mele m Wap pale m de on de on grenn moun kap unsubscribe ou byen kap kap dezabòne avè m an kreyòl. Li di entènèt pa detèmine lavi m. Sa vle di nou mèt bèdè dezabòne sa pa ka fè mwen pa chip in art. Sa sa vle di sa pa ka fè li pa avanse di e travay di jan l te konn ap fè l la ok. Aprè sa te gen on moun ki te ap trip avèk bagay la pou l moutre bagay. Paske Eliante te te lè li te fin fè pòs kopyatè a moun nan diw sa? Kote Eliante jwenn avèk mòd mo sa kopyatè? Baby a fèm ri menm lèl fache. Mwen ka kòmante oubyen sa pa regadem? Sa vle di poul moutre kel vle rantre nan bay la ke vlel pale de sa men li pa vle rantre kòl twò fon tou but li konnen but yo tout gentan moutre se avèk Eliante yo ye yon fason pou yo moutre ke moun ki trèt la se Rose ok tout moun bay but Paul la Paul yo anpil anpil anpil anpil fò fò nenpòt 3 video pou sa ta bay poum pale paske gen e mari Rose la ki se Donald oubyen m pa konnen li gon Nel nan nonl li te di konsa ke li ap depi yo atake madanm li lap atake tou paske l pap chita pou lap gade ke ap atake madanm li pandan l ansent lap fon live li te metel sou Instagram m pa konn pou kilè live la epi li te di. Li ebyen remake li diw sa plis ke 1 an yon moun meni moun sa baw fanmiw li meniw tou nou ansanm tout tan kòman poum te fè konnen nou pa zanmi li di ou chèche jwenn jan kounya pou fè it sou youtube kounya mwen pa bon ankò kounya li diw sa an kounya An palan de Rose chè son lòt fason pou fè ekri yo tou rele de prenk, vlog, bagay sa yo, e poutan kounya li gentan wè ke lòt moun yo ki te avèl tout tan an te gentan pa zanmil so men ou pa ka konn si son prank ou pa mwen men mwen menm lè te lè bagay te ati an m te di nou sa ke m sur ke son prank li ye paske si yo te parèt yo te di sa konsa Yo pa tap yo pa tap si yo te kite pou yo pa tap rele annik pa yo di sa konsa ok yo pa tap rele pa te gentan di sa men sam pase fèm son kout paske medam yo gen yon bon pè yo pa pale tout moun te panse e lòt bagay yo te gen kòb mil dola pou pou sè rose ki te gen kansè la repete donald fache keyla dezabòne bagay yo anpil epi ke Eliot ki pou moutre jan li desu li di konsa. Mwen pa bezwen new friend ankò, sim byen avèw kounya konnen nou byen, byen byen. Si w konnen w pa renmenm or entansyon w pa bon tanpri fè rout ou, mwen pap pran nan fake friend ankò, sat ka di sa Jezi humm. Epi men bon men bon pòs Elian t lan. Elian ti moun sa ou te bezwen popilarite mwen swete li bon pou ou kopyatè. Sa vle di li li di ke Rose toujou ap kopyel nan anpil bagay just poul te ka pi bon pasel oubyen poul fè hit. Aprè sa ankò li te di humm m poko janm sezi konsa waww zanmi youtube sa yo humm ebyen men li sa se pou nou manje li banm lanmèd eskize pou gwo bolo. Epi Eliante fon dènye. Pwen em yon dènye pòs pou m te kanpe avèk sa li di m sa premye fwa mwen pran nan fake epi m pat gentan wè sa depi avan men Elèn genlè pat vle pale de bagay la pat vle pibliye l paske li te di m sa an mwen rele w plizyè fwa w pa reponn apèl la kòm e sou rezo sosyo w fò na fè l sou rezo sosyo pito sa vle di genlè l tap rele Rose pou l te pale avè l bagay se ranje bagay yo Rose pa janm reponn li. li di kòm li menm tout moun konnen li pa renmen mete bri sou rezo sosyo men li mete l de obligasyon l oblije fè. Li te fè yon dènye pòs ki te trè emosyonèl ankò, li te di konsa, fòk mwen konnen poukisa se mwen. Ou pa t janm montre m ke ou pa t zanmi m. Lè w deside rele m nan, w a fè l bak. Sa vle di, ankò yon fwa li pale de apèl li fè pou l rele Rose e ke Rose pa reponn li. Epi li di nou sa, anbisyon sa pap mennen w okenn kote, si l bon pou ou, wa wè. Men fraz ki bay tout moun prèv ke se Rose ki trèt e ke se de li medam yo ap plede pale a. Paske li di nou sa, anbisyon sa ap mennen w, pap mennen w okenn kote, si l bon pou ou, wa wè. E gen anpil moun ki te gentan di nou sa, se paske Lène gen 100 mil abòne kounya, e paske l pran plak la ki fè Gen kèk bagay ki repete. Mezi an ka rive lwen timoun, bagay sa ka rive lwen paske gon bagay kansè kap pale, gon kòk ki ap pale, si se vre janm di, bon prefere medam yo kenbe sa pou yo, si se vre YouTube la ap chanboule, ap gen anpil pwoblèm, moun pap kwè moun ankò, yo pap konn kiyès pou yo kwè sou YouTube avèk kiyès pou yo pa kwè sou YouTube, paske gon bagay kap pale, fò ta di ke sè Rose la pat janm gen kansè vre, ke se yon bagay kòk ki te bezwen fèt, ke aprè koze. Ranmase kob la ou se pou ouve biznis li bagay. So m pa fout konnen sa. Epi Ene te di konsa sa e byen la wi li di konsa mwen pa vle zen sou net la men gen de kaka ki fet ou paka kenbe l pou kont ou. Le w panse ou byen a yon moun tout moun sou net la ka we sa epi pou moun sa se itilize li tap itilize w Epi moun sa se nan konpetisyon avè w ou pat janm konnen sa vle di Rose te toujou nan konpetisyon avèk Eliante but Eliante pat janm konnen Chita voye pwen sou moun ann kanpe sa la Epi e konsa yo te deside kanpe bagay la Men sak pral fè bagay la vin ale pi lwen se paske mari Rose la di l pap kite sa konsa Bagay Li di l mwen rele w nenpòt 5 fwa ou voye apèl la ale san bese sou entènèt ou gen fòs sa e Eliante toujou. Donk wi, e sa m te vin pote pou nou. M t anvi pale de sa paske Eliante se yon moun ke mwen apresye anpil and mwen apresye Rose tou. Mwen abòne avèk Rose, e pa Eliante ki te fè m abòne avèk Rose. Mwen renmen Rose, sa pa sa pa vle di ke m ap dezabòne pou sa oubyen ke m gwo pwoblèm avèk Rose. But, si e konsa, sa ap rejwenn premye videyo m te fè ak Keyy ki se rezon ki fè m pa ka zanmi fi. Paske nou pa ka byen konsa sou entènèt, nou tout n ap pale youn ap kont lòt, ap fè vlog ansanm, Nap bay blag, nou nan fèt youn lòt, youn nan nou nan fèt kay lòt moun, fanmi konnen, fanmi konnen epi itou e konsa bagay yo ap fini. E lè bagay sa yo fini konsa, yo ta kenbe l pou yo, yo just pa di yo pa bagay depi yo gentan atis yo ap lage tout bagay sou rezo sosyo, bagay bon an si e pou fè buzz oubyen m pa konnen pou ki sa. But m twouve sa trè lèd paske 2 gason lè yo te zanmi yo pa zanmi ankò, m pa janm wè l fini konsa. Men si e 2 fi k pa zanmi, 2 fi oubyen plizyè fi k pa zanmi ou toujou wè bagay la fon gwo zen, Tout moun oblije konnen bagay sa yo e pati sa mpa renmen nan sosyete ayisyèn nan. Donk m panse kem di kem di tout sam te ka di e m panse m pale de m moutre tout screen yo m pa konn sim sote but e konsa l te ye. Sim ok e sèlman sa. Ok so mèsi m swete nou ap like videyo sa nap comment nap pataje nap. Edem avanse avèk channel sa a nap fè fanmi nou abòne mèsi paskem gen 2 mil map redi noul ankò em pap sispann di noul mèsi paskem gen 2 mil abòne se gras a nou menm e nou menm ki abòne and m swete ke nap wè nan yon lòt video peace.